Si se premye fwa ou tonbe sou chanèl la pa bliye ou nan Ariverse TV Ariverse TV se pa yon senp chanèl YouTube se tout yon pwojè kote ke nou aprann ou envèsti nan crypto, metaverse, stock market e answit faire du trading futur siw ta renmen gen plis detay rete gade video sa jiska la fin. Ewi medam e mesye nou deja sou sit step up la si ou on moun ou ta renmen monte sou sit sa ou annik ekri sou google step pren app e ou deja sou sit la nou pa bliye nou nan plen metaverse la ou sou sit la ou kapab ale sou memorandum ou kapab li like paper a epi sa ki enterese nou kounya se staking nan paske gon migrasyon ki tap fèt. Nou pral montre w kòman migrasyon an deja reyisi epi nou prale eksplike w tou kòman w kapab genyen fat. Donk son pwojè si w poko ladan l ou kapab rantre gratwitman wap jwenn lyen an anba videyo a epi wap senp mete email ou, nap voye yon kòd pou ou nan email ou pou kapab verifye sou paj la epi wap resevwa fat point. Lè aplikasyon an soti, ou pral ka chanje fat pwen sa yo, swa an Lootbox, swa an Kakal ki se token rekonpans jeu a. Donk pran touswit, nou pral monte sou Staking nan pou nou montre w kòman migrasyon an te byen reyisi. Lè w prale sou Staking nan, w ap klike isit sou Staking, l ap mennen w sou paj sa a.

On the step network start soon Donk, si nou konprann byen, migrasyon an deja fèt, tout bagay byen reyisi. Yo di kounye a nou kapab claim e nou kapab stakes fit fi yo alèz alèz. Epi, lootbox yo menm, trè byento n ap ka claim yo sou network step app la. Donk, si n ap gade la, nou wè m gen 0. Tikè, zewo DT tikè, tout bagay zewo. Se paske lè nou tap konekte se avèk rezo Avalanche nou te konekte, wallet nou toujou sou rezo Avalanche, donk nou pa elijib pou nou konekte sit la ankò. Si nou pral eseye konekte wallet nou, nap klike konekte wallet. La, na prale sou Metamask. Donk. Metamask la, n ap pran ti tan pou l ouvè. Si nou wè l pa ouvè, nou prale sou ekstansyon an pou n al chèche si mesaj la monte. La, mesaj la monte, sèke l resevwa mesaj la. N ap klike sou Metamask, epi apre kèlke segonn, Metamask la ap ouvè. L ap fè nou tou konfigire walèt Metamask la an step chain, paske nou pral fè next la. Metamask la ouvè, nou pral fè next. Nou te sou rezo Avalanche, li pral fè nou switch sou rezo Step change, ann ale. Nou fè next, nou fè connect. Donk, nou deja konekte, deja connect le rezo step up la la. Donk, si n ap gade la, nou wè se FitFi ki sou kontwòl la. Donk, me adrès Metamask nou. Zewo FitFi. Donk la, si n al gade nan sit connect, n ap wè tout rezo ke Metamask nou konekte ladan. ikonpri Avalanche, ikonpri rezo Pit Fi a ou rezo Step Chen ou rezo Step Up si ou vle. Ann al lè. Ann ale la. Connect site. Donk si nap depliye, wap wè kote me rezo Step Up Staking nan byen danble la nan Metamask nou. Metamask nou deja konfigire an rezo Step Chen. ou step up jan ou vle dil la. Konnya la nou pwal fè connect wallet. Donk me wallet nou deja konekte la. Yo tou di nou nou gen 215 tikè deja nan staking nimewo 12 la. Pa bliye staking yo gon peryòd de 15 jou. Apre 15 jou a yo tou fon tiraj. Ou kapab gen loot box. Kote ke anndan lootbox la ou kapab jwenn anpil NFT ladan. Lè aplikasyon an soti an desanm nan la epi ou kapab mache ou fè lajan ou di mwens ou kapab vann NFT sa yo. Snapshot nimewo 11 la m pa kwè nou te gen ladan ann al ladan pou nou wè. Donk sorry you avent won donk nou pa gen nan staking nimewo. 11 la si ou ta renmen ale nan history yo pou nou wè tout tiraj ki fèt deja eske nou te genyen nan kèk nap fèmen sa la ok nou prale nan history ok la nou pral pase tout tiraj yo pou nou wè kilès nou te genyen ladan. Ok, la m kwè se tiraj nimewo 7 la, m kwè ke nou te genyen, si m pa twonpe m. Nou te genyen 2 loot box, me loot box la la, nou poko claim li. Donk, si ou bezwen wè lis wallet yo ki te patisipe nan tiraj la, w ap klike isit la nan View list. Lè w klike sou View list, l ap mennen w nan paj sa a. Epi. Wap wè tout walèt la ki genyen nan tiraj la. Pa egzanp, moun sa te gen 1705 tikè, li genyen 2 loot box. Moun sa gen 720 tikè, li genyen yon loot box. Donk ann gade sou moun ki pa genyen. Moun sa genyen 145 tikè, li pa genyen. Moun sa gen mil onz tikè li pa genyen donk ou pa oblije gen anpil tikè pou genyen sa depan de chans ou donk si w pa genyen nan tiraj sa nan pwochèn tiraj ou kapab genyen an n gade toujou yon moun ki gen anpil tikè ki pa genyen moun sa gen mil sis san katrevendis tikè li pa genyen tandiske mwen menm m gen sèt san transenk tikè. li te genyen 2 lout bòks. Donk se yon tiraj ki vrèman judicieux. Bon se yon facteur de chance men kòm gen plizyè tiraj avan aplikasyon an soti e ke tout moun gen chans yo pou yo genyen yon lout bòks omwen nou sou sit la la toujou ou bezwen ale fè fact point yo.

Step ap fè yon lòt bagay ki pi bon toujou, li ba w posiblite pou konvèti fat fanmi yo tou an loot box, sètadi NFT. Donk se yon pwojè ke w ka rantre san ou pa gen yon goud nasyonal. Donk w ap jwenn lyen an anba videyo a. Degaje w antre! Donk lè w klike sou Go to App, l ap mennen w sou paj sa a. Mete yon email, mete wallet ou. Resevwa kòd atravè imel ou, antre kòd la epi sa w tande a yo fè w kado 10 fat coin epi apati de la wè wallet ou ke w ajoute la wap wè l parèt la epi yap ba w 5 fat coin chak jou epi chak moun ki enskri anba w wap gen chans resevwa yon kantite de fatcoin, swa 3 a 5 fatcoin pou chak moun oubyen 10 fatcoin pou chak moun, sa ap pèmèt ou kapab gen yon kantite fatcoin ilimite chak jou. Ou kapab Join the White List, lè w jwenn White List la, se yon privilèj li ye, sa ap pèmèt ke nenpòt avantaj ki genyen se ou y ap voye l bay dirèk nan imel ou. La yo di m deja jwenn.

Pou pita ou konvèti yo an Kakal oubyen Lootbox, NFT, nou gen lyen StepUp la an deskripsyon anba videyo a. E si w ta renmen antre an kontak nou tou, w ap jwenn email Ayiverse an deskripsyon anba videyo a. Pa bliye abòne, like, pataje silvefo, kite yon kòmantè e nou t ap trè byen kontan reyaji ansanm avèk ou.